Salut konpatriyòt, prete m kelke minit pou nou eseye konprann diferaman de kanpay de denigreman k ap fèt sou yon pwojè ki reyalize ki ap kapab ede peyi Dayiti sou yon fason oubyen yon lòt. Nou pral pale ou de baraj Marion. Alò avan tou kite m di ou nou se Prototip Challenge. Se toujou an plezi pou ke nou pote ti video pou ou. Ou kapab abone avèk chanèl nou sou Youtube, sou Facebook, sou Instagram. Sa ap fè nou plezi konsa tou sou kite yon komantè, sa ap fè nou byen. Nan video a ou kapab gade wap wè nou poste yon video pou ou ki se baraj Marion. Alò yo di baraj hydroelektrik de Marion. Bon, nou di baraj nou menm. E baraj sa a li fèt nan yon komin ki yon seksyon kominal ki rele Grand Savanne ki nan komin Grand Bassin ki nan depatman Nòdwès ki koute leta ayisyen 10 milyon dola ameriken. Kapasite baraj sa ki fèt la, li kapab irige 10.000 ekta de tè. E baraj sa ki te ke nou di ou, li genyen 5 prensipal objektif. Alo, 5 prensipal objektif sa yo ki se, premyeman se irigasyon, dezyèmman se pou bay popilasyon anvwazinant yo dlo potab, twazyèmman se pou pwodwi dlo. sa ki rele enèji elektrik, epi katriyèmman se te pou pwoteje popilasyon ki nan zòn sa a kont sa ki rele inondasyon a chak fwa ke nou konnen Ayiti ki son peyi, ki son zòn siklonik, ki nan yon zòn siklonik. Sa vle di, se te katriyèm pwen an, epi senkyèm pwen an ki se kapab fè sa ki rele pwodiksyon pwason. Gen anpil moun ki chwazi fè konparezon de baraj Maryon an avèk baraj Pelig lan. Lè se ke nou di ou baraj Pelig lan e baraj Maryon an se 2 bagay ki nètman diferan. Paske pelig lan li menm li te fèt pou elektrisite egzakteman e baraj Marion an li menm li fèt avèk de objektif ki vrèman diferan de sa ki te fèt pelig. N ap raple w ke baraj pelig lan te fèt soti 1955 pou rive 1957, sa se te baraj lan, epi sa nou rele e enstalasyon idwolik yo, yo menm yo te vin acheve nan lane 1971 sou diktati Mesye Francois Duvalier. Brèf, m konnen nou pral joure m, nou pral di m gen mil goud, m se fanatik phtk, men m jis vle reveye konsyans nou. Ayisyen se sèl nasyon ki plis kwè nan detwi ke konstwi. Yo plis kwè nan kritike, fè de kritik grenchez, e jamè kritik konstriktiv. Yo kwè nan denigre pase apresye. Finalman, nou se yon pèp ki eksepsyonèl. An nou eseye klè, poukisa lè pwojè a te, lè yo te prezante pwojè a, nou pa t leve kanpe pou n veye e mande ki jan l ap fèt pou n te kontribiye nan ki jan l dwe fèt? Sa se youn. Dezyèmman, poukisa nou pa mande l, kòm li te di konsa lè palman an, fin pa egziste ankò, alò li toujou egziste avèk 10 senatè, bon, peyi espesyal, e pou ki sa nou pa mande l, o mwen l te di l ap fè 10 lise, pou ki sa nou pa mande l o mwen fè 5? Hein, pou ki sa nou pa mande l sa? Men, menm si m konnen anpil nan nou pral brile yo apre, pou ki sa nou pa mande l, pou ki sa nou pa, pou ki sa nou pa fè l fè on lòt konsa nan chak depatman o mwen, on lòt baraj tankou sa ki fèt la nou di se rigòl la? O mwen! popilasyon an ta benefisye l, popilasyon ki pezib lan ta benefisye l, popilasyon ki te vote an, ke nou toujou ap itilize pou mil goud yo, yo ta benefisye l. Pou ki sa, pou ki sa, pou ki sa nou pa goumen pou Ayiti? Pou ki sa nou pa goumen pou Ayiti pito, ou lye nou chita ap goumen kont Ayiti? Lè se ke m di nou, ekonomikman, bagay sa, si nou pa detui l, kòm se nan sa nou pi fò, si nou pa detui l, l ap gen yon retonbe pozitiv pou ekonomi peyi a. Non sèlman agrikilti lan kapab relanse, paske kantite ekta de tè, kantite mèt kib do ke yo rezève an, e pral pèmèt ke popilasyon an kapab plante, kapab rekolte. Paske tout lòt peyi ki avanse, se pa lè lapli tonbe non yo fè pwodiksyon. Yo gen yon sistèm ki byen òganize, poukisa n pa ankouraje sa? Lè sa pral gen pwodiksyon nasyonal, lè sa a ekonomi an omwen to denflasyon an pap menm jan ke l ye a, nou kapab omwen gen yon pwodiksyon k kapab reponn avèk bezwen popilasyon an, nou pap bezwen al enpòte tout kantite de pwodui n ap enpòte yo, e depi balans komèsyal nou toujou enferyè, sètadi nou toujou gen yon ekspòtasyon ki toujou enferyè a enpòtasyon, n ap toujou rete nan sa. lè sa nap toujou nap toujou rete nan mizè ke nou ye a kòman nou fè konsa pèp sa kòman nou fè konsa pou ki sak fè nou pa e nou pa kanpe pou nou dil konsa stèl bagay ou te di ebyen ou dwe reyalize l pou ki sak fè se voye ale an nou vle pou ki sak fè ok nou ti aske sak fèt la pa bon pou ki sak fè lè nou moun bal vini nou pap kontinye nou pap fè sak ta dwe fèt lan. Oh. Alò, popilasyon yo mete an sekirite kounye a, yo pwoteje de yon, de yon rivyè ki te kapab fè inondasyon ki tiye anpil frè nou ak sè nou, li pa nòmal? Popilasyon ki pa menm gen aksè a dlo potab lan, ke yo pa jwenn dlo potab kounye a, li pa nòmal? Mwen ka dakò sou pwen enèji an nou pa fin dakò, 1 megawat la, ok, pa gen pwoblèm. E pwojè a pa bliye li fèt de premye me 2018 pou rive premye me 2021. Ebyen si n pa dakò nou di lajan. gaspiye tan gouvènman kap vini an pou nou mennen ankèt sou li. Epi m dakò nou kont men kisa n pwopoze menm? Se nou k pou chanje peyi a ansanm. M konn. Sispann goumen kontre nou menm. Ann viv nan lanmou pou n ka libere tout bon. Pou Ayiti ka chanje altitid, fòk nou chanje atitid nou. Nou se Pwototip Challenge, nou ap envite w abòne, pataje a zanmi w. Ayiti ka chanje. Fòk nou.